Peyi Brezil fouye kò l nan yon batay la ke l pat alawotè pou batay sa, konsekans, Brezil la ta sou wout tonbe anba gwo sanksyon peyi Etazini apre aksyon sa ke Prezidan Jair Bolsonaro k se prezidan peyi Brezil la li ta komèt e ke anpil moun ta kalifye de enjerans nan eleksyon yo la kap dewoule nan peyi Etazini. Nan kontèks difisil ke kontaj yo la ap dewoule nan peyi Etazini, on seri de eta kle la ke Joe Biden kòmanse genyen la sou Donald Trump, nan wap pale avèk ou a la gen plizyè sant kontaj yo ranfòse sekirite yo akoz on seri de patizan Donald Trump ki pa aksepte rezilta yo kap swiv prezidan yo kap di ke se vòlè yo ta vòlè eleksyon nan men l se li menm ki ta genyen Ebyen prezidan peyi Brezil la la Jair Bolsonaro pou anpil moun mesye sa bat kòl li fin pete goumen an e kon dife a eklate li pa menm gen kapasite poul kapab etèn dife sa pou anpil moun Brezil la ap kraze ak maladi sa e prezidan l gen pwoblèm pal deja ke yap mennen ankèt sou li Pitit gason l nan pwoblèm ak lajistis kòm kwa li gen twòp veso k sal lakay li pou l ta al lave, pou l ta vin met moun nan kouri la anba sanksyon sa yo la k ap sinyale peyi Brezil si Joe Biden li ta rive prezidan sa k ap mete yon bout Ak relasyon zanmitay sa depi kelke tan ki pa sispann devlope ant peyi Brezil e peyi Etazini, e resamman la a sot gen akò k sot siyen ant 2 peyi sa yo, 3 akò sou kesyon komès, sou kesyon konbat ti poud blanch lan, etc. Ki aksyon Jair Bolsonaro ta poze la a k ta fè ke Brezil genyen menas gwo sanksyon sou do l? Poukisa mesye sa se lave y ap lave la nan peyi Brezil? An nan video sa, m telman pran sanm pot detay pou ou, ou komanse gade map envite w madanm, si w ka chita, chita, si w ka kouche, kouche, e kom dabitid jodi a, ou pral aprann anpil bagay avek nou. Nan kontèks difisil ke mond lan l ap evolye jodi a la, nan lide pou chak peyi ranfòse w bokou plis sou le plan militè, ekonomik etc, kote men w pa ka rive, sa w pa gen lakay ou, ou oblije al chèche l nan men yon peyi ki genyen plis pase w. Sa vin fè kisa? Jodi a la, se swa ou bò kot Etazini, ou di mwens, ou bò kot peyi ki adopte sistèm sosyalism yo tankou, Lachin, Larisi, Venezyela, Iran, etc. Nan sans sa a, peyi Brezil te chwazi rejwenn peyi Etazini e menm ranfòse lyen yo nan kad lit menm k ap mennen pou ta dechouke Nicolas Maduro nan tèt pouvwa peyi Venezyela. Zafè ki sa, peyi Brezil, li rejwenn plizyè antite k ap fòme de jou an jou la pou ede dechouke Nicolas Maduro sou pouvwa e nan mwa pase yo m te aprann ou ke li te posib menm ke gon atak ki fèt nan atak a 3 faz sa a men ke le Brezil li menm le fèt ke l gen fwontyè la avèk peyi Venezuela pou se sou tè a ke yo te itilize pou yo te pase avèk dè sòlda Brezilyen e jodi a la chak fwa ke Jair Bolsonaro ki se prezidan peyi Brezil la pran la pawòl l ap pale de Donald Trump li pa sèlman pale de Donald Trump kòm etan prezidan li pale de mon ami

2 eleksyon yo li pandan ke Donald Trump ak Joe Biden te koud a koud pandan ke kontaj yo te kòmanse ap fèt, li te deklare ke sa m pral di a la, nou konnen trè byen ke m pran pozisyon m e m te klè m ap soutni zanmi m Donald Trump ke m gen yon trè bòn relasyon avèk li pou sela mwen ta swete ke li re-eli. Yon deklarasyon pandan kontèks difisil sa la. Anpil mouvman revandikasyon ap fèt, nan Portland, nan peyi Etazini moun pran lari ak gwo zam pou kraze brize, nan anpil lòt eta la, de zeta kle ke yo rele yo, de swing state nan peyi Etazini ke Joe Biden ta gen laviktwa la sou Donald Trump, nan moman m ap pale avèk ou a la yo oblije ranfòse sekirite nan yon seri de sant. Kontaj nan peyi Etazini, deklarasyon sa a, anpil moun kap swiv dewoulman eleksyon yo nan peyi Etazini ta konprann ke Jair Bolsonaro li ta fè sa yo rele yon enjerans la nan eleksyon nan peyi Etazini. Poukisa ou pale de enjerans? Se kòmkwa m ta di ou, gon bagay nwa sur blan kap fèt, ou menm, de pa pozisyon ou, wap eseye dirije lespri moun, opinyon moun, vè yon bagay ki kontrè pa rapò ak sa kap fèt la. Lè yo te poze l kesyon kote l t ap pran lapawòl nan Brasilia, nan palè peyi Brezil la, lè yo te pale de èske sa a se pa enjerans nan afè enteryè peyi Etazini ke l ta ye, li te fè konnen ke poukisa pale de enjerans, èske se ekonomikman, militèman ou di mwens atravè yon sibè atak ke l pral rantre kò l nan eleksyon nan peyi Etazini. Epi l te fè konnen ki moun nou ta ye pou n ta fouye kò nou nan eleksyon nan peyi Etazini. E. Pi gwo koze a ki fè ke sanksyon sa yo ap file peyi Brezil la pou yo ta tonbe sou li. Chak fwa yo te pale l de Joe Biden pandan entèvansyon sa e menm depi avan menm. Yon mesye, m ap pale de Joe Biden, ke Jair Bolsonaro pa nan kole sere avèk li ditou. Poukisa? Tou dabò, pou Jair Bolsonaro, kandida demokrat la te pale de fwa de Lamazoni, nou konnen ki se poumon planèt tè la. Dokou Jair Bolsonaro pale de Amazoni an k se afè Brezil, se sa pou li ke l ta rele enjerans. E Joe Biden li menm, le fèt ke relasyon ap devlope ant Donald Trump e Jair Bolsonaro, li te fè konnen ke depi l ta eli nan tèt pouvwa nan peyi Etazini, L ap vide sanksyon ekonomik sitou sou peyi Brezil akoz deforestasyon Amazoni an. Donk, retire pye bwa nan Amazoni sa gen anviwon 39 milya pye bwa ki se poumon latè a, ki bay a li menm sèl plis pase 20 pousan oksijèn ke mond lan bezwen pou nou fonksyone. Donk, pou Joe Biden. Sal ta inakseptab e depil ta prezidan an lap vide sanksyon ekonomik sou peyi Brezil nan sans sa. Joe Biden li menm ki gen enterèl nan Donald Trump malgre dife ap pran nan Amazoni an tout jounen pye bwa ap koupe kòm kwa m ta diw pou Jair Bolsonaro sa pa ta regadel men pou Joe Biden sa li se yon dezastre e sa lè w fèl ou lè w akseptel e kòm si m ta diw ou kontribye nan fè mond lan mal nan sans sa la Peyi Brezil la, oka ou Joe Biden li ta rive prezidan, lap vide sanksyon, men sesi dè sanksyon ekonomik sou peyi Brezil. Donk pou Jair Bolsonaro, mesye sa a se ta lèt, li menm li ta sitwon, li pa ta nan kole sere avèk li. E chak fwa lap pale de Donald Trump kòm zanmi l, yo pale l de Joe Biden, li fè konnen ke mesye sa a pa nan pale de li, li fouye kò l nan bagay ki pa regade l, se sa l fè ak ta rele enjerans. Dènye gout dlo ki pou te ranvèse vaz la e sa ke m konprann ke Joe Biden p ap dijere byen pou l te konkli entèvansyon sa a ke l t ap fè nan palè peyi Brezil la ak yon seri de senpatizan ke l genyen, li te fè konnen ke si Dye ve sa, si Bondye ta vle sa, mwen espere ke. Map nan investiture zanmim. Prezidan peyi etazini an byento m pa bezwen kache sa sa li soti an nan kèm relasyon zanmitay kem gen ak peyi etazini men tou ak zanmim Donald Trump se sa kel te di poul te fini entèvansyon sa yon deklarasyon k pap fè Joe Biden byen akoz jan mesye sa yo byen men tou Mete devan sa la, la deforestation de l'Amazonie, ke Joe Biden ta konprann ke sa l se yon krim kont limanite e pou sela, otomatikman l ta prezidan la, lendi, mardi si Dye ve, plizyè sanksyon men pami yo de sanksyon ekonomik sou peyi Brezil, sa k pral deranje peyi Brezil nan tout sans, non sèlman nan relasyon komèsyal ke yo genyen, Brezil se premye pwodiktè e ekspòtatè kafe nan mond lan, k ap vann kafe toupatou nan mond lan, a li menm sèl. Se 30 pousan pwodiksyon kafe nan mond lan, ekspòtasyon nan mond lan ke l responsab, sa k pap dous pou peyi Brezil. Antouka, bagay yo pa dous men mwen pale avèk ou la bagay yo konplike nan peyi Etazini, kòman rezilta yo ap ye, revandikasyon ap fèt pou sa al ta ale devan lajistis, Donald Trump mande pou yo kanpe kontaj yo kòm kwa yo ta truke e l te gentan di sa kèlke mwa avan menm, èske se presyon ke l ap bay? Kòman sa li ap fini nap swiv pou antouka deklarasyon sa prezidan brezil la fè la li tonbe nan yon move moman eske sanksyon pral rive sou peyi brezil kòman sa lap fini nan peyi etazini ou gon grenn garanti depi ta gen evolisyon ou ka pa gen lòt randevou ke sou chanèl sa mwen rele wisi jan m renmenw anpil lè w abòne ak chanèl sa ou pa janm rate youn nan pwochèn sòti nou epi tou pa bliye chak fwa ou kite yon like sou yon videyo nou ayayay manman. Ou fè kè m ap debòde ak lajwa. Gwo bonjou, gwo bonswa, m ap ba w randevou trè rapidman pou yon lòt sòti. Ke Dye benis Ayiti!